Jodi an nou pral pale eksklizivman de yon jwè polonè. Se vre gen anpil bon polonè sou sirkui ewopeyen an, men Robert Lewandowski an se meyè la depi plis pase 10 zan nan pi wo nivo a. Jwè foutbòl sa ki gen 31 lane, semèn sa fè aktyalite, aktyalite paske li enskri 4 gòl kont ekip Etwal Wouj de Bèlgrad la. 4 gòl an mwen de 15 minit, 4 gòl an 14 minit 31 secondes quelque part se yon gwo tonton akonplisman de la part de Robert Lewandowski e se kwadriple ki pi rapid nan istwa foutbòl Lig dè Chanpyon an. Donk se yon bitè lejandè Robert Lewandowski ou kapab pran l konsa sou prè dènyè ane sa yo la e sitou li fè plizyè bèl prestasyon endividyèl sou prè dènyè ane yo. N ap pale de yon jwè ki te enskri 5 gòl an 11 minit kont ekip Wolfsburg lan. N ap pale de yon jwè avril 2013 te enskri 4 gòl kont ekip Real Madrid la. Donk se yon jwè foutbòl ki gen yon regilarite enòm nan foutbòl ewopeyen an. Se yon jwè ki kòmanse pwofesyonèl an 2006, dayè de 2006 a 2008 li te jwe nan ekip Zniz Puszczo an nan peyi Polòy. Pa la suit, li te pral jwe nan ekip Leg Poznan nan, toujou nan peyi Polòy, de 2008 a 2010, e de 2010 a 2014, li te pral jwe nan yon klèb de pli grand envergure pa rapò avèk ekip Leg Poznan nan. Dayè, li fè de 2010 a 2014 anndan ekip Borussia Dortmund lan. Avèk Dortmund, li ranpòte 2 titr de chanpyona alman, Bundesliga, 2011 e 2012. Avèk ekip sa,

anndan ekip Borussia Dortmund lan, se yon pasaj reyisi, lè w gade jwè w lan li vin pran yon pli grand dimansyon pa rapò a klèb polonè ke l te konn jwe ladan l yo, epi menm jwè sa tou, li te afime l de 2010 a 2014 anndan ekip Borussia Dortmund lan pami meyè butè ki te genyen sou sikui a. Dayè nou di sa, an avril 2013 li te enskri 4 gòl an demi final de la Champions League pou ekip Dortmund lan fas ekip Real Madrid lan, jwè football sa ki rele Robert Lewandowski Gen lontan la l ap fè lòbè sou sikwi ewopeyen an tèlman li regilye kote ke avèk Dortmund de 2010 a 2014 li te enskri 103 gòl pou ekip foutbòl sa, 103 gòl an 187 match. Donk se yon trè bon rasyo pou Lewandowski anndan ekip Borussia Dortmund lan kote li pase pratikman 4 sezon ap jwe nan ekip foutbòl sa. De 2014 a no jou li ap jwe nan ekip Bayern Munich lan, donk li te kite ekip Borussia Dortmund lan ale nan ekip Bayern Munich lan. Yon club beaucoup plus légendaire par rapport avec ekip Dortmund la, nap pale de ekip Bayern Munich la ki ranpòte 5 Lig dè Chanpyon. An 1974 yo te bat ekip Atlético Madrid la, 75 yo bat ekip Leeds United la, 76 yo bat ekip Saint Etienne la, 2001 yo genyen ekip Valence la e 2013 yo bat ekip Borussia Dortmund la. E a lepòk Robert Lewandowski tap jwe nan ekip Borussia Dortmund la. Se youn nan rezon ki fè ke lè Dortmund ap jwe kont ekip Bayern Munich la, Fanatik Dortmund yo wè Lewandowski kòm yon trèt paske yo di klè misye pat sipoze kite ekip Dortmund lan ale anndan ekip Bayern Munich lan. Ebyen, de 2014 a no jou li ap jwe nan ekip Bayern Munich lan, alakle se 218 gòl li enskri pou ekip Bavaroise lan. 218 gòl an 262 match pou Robert Lewandowski. Sa di kisa? Sa di Robert Lewandowski se pami top 4 meyè avann sant ki gen sou sikui an la an tèm de gòl de 2014 a 2019. Wap jwenn trè pe atakan ki fè mye pa rapò avèk Robert Lewandowski de 2014 a 2019 kote li enskri 218 gòl an 262 match li jwe pou ekip Bavawa. Talè nou tap eksplike w kèlke pa pasaj Robert Lewandowski nan ekip Lech Poznan nan, nan ekip Dortmund lan E nan ekip Bayern Munich la, l ap jwe depi 2014. Men Robert Lewandowski, de 2014 a no jou, li te montre tout moun ke l fè pati de meyè avann sant ki gen sou sikwi ewopeyen an, bò kote Benzema, bò kote Cavani, bò kote Suarez nan sa ki gen rapò avèk gwo tonton avann sant. Men nan sezon 2019, 2020 an la, misye montre tout moun klè ke l se meyè atakan de pwent ki genyen an Ewòp nan moman nap pale la. Se vre lontan konn gen dè kestyon, se vre lontan konn gen dè deba otou de pozisyonman Robert Lewandowski nan sa ki gen rapò avèk pi gwo avan sant ki gen sou sikui an, avi yo konn pataje avèk Karim Benzema, avèk Cavani, avèk Harry Kane, avèk Luis Suarez. Mentnan, sezon sa, Robert Lewandowski kapab di li menm li gen lejitimite pou l di klè ke ane sa a, ou di mwens sezon sa a, se mwen menm ki bès nan sa ki gen rapò avèk avannsant sou sikui ewopeyen an la. Sezon 2019, 2020 an, Robert Lewandowski enskri 16 gòl an 12 match pou ekip Bayern Munich lan nan Bundesliga. 16 gòl an 12 match pou ekip Bayern Munich lan nan Bundesliga a di kisa? Di ke Robert Lewandowski Se aktyèl soulye dò ewopeyen nan sezon 2019, 2020 an. E Robert Lewandowski ap goumen dèyè rekò Gerd Müller lan. Gerd Müller ki se meyè bitè de tou lè tan Bundesliga a ki enskri 365 gòl an 427 match de Bundesliga, Gerd Müller kite 2 rekò de but nan Bundesliga a. An 1970, Gerd Müller fè 38 gòl nan Bundesliga a kote l sou lidè ewopeyen. Se te yon rekò de bi sou yon sezon nan Bundesliga a. Dezan apre, Gerd Müller te enskri 40 gòl anndan Bundesliga a. Dayè, depi 1972, pa janm gen yon jwè ki enskri 40 gòl nan Bundesliga a. E dènye jwè ki te fè sa, se te Gerd Müller. Donk, sezon sa, aprè 12 joune, Robert Lewandowski deja enskri 16 gòl pou ekip Bayern Munich la. Dayè, menm Robert Lewandowski sa, te pratikman fè 11 joune de manyè konsekitiv kote li ap enskri gòl. Se du jamais vu nan foutbòl alman an, pou yon jwè fè 11 match afile l ap make gòl nan konpetisyon sa. Donk Robert Lewandowski sezon sa gen opòtinite pou l fè rekò Gerd Müller lan pase anba pye, asavwa pli de 40 gòl nan Bundesliga a pou l mete pwòp rekò li anndan konpetisyon sa. Donk Robert Lewandowski gen 16 gòl an 12 match de Bundesliga lè w pran sezon 2019, 2020 an. E an Lig dè chanpyon, Lewandowski jwe 5 match, dayè semèn sa a li enskri 4 gòl kont ekip Etwal Wouj de Bèlgrad la. Dayè se pou la dezyèm fwa nan istwa foutbòl Lig dè Chanpyon pou yon jwè enskri omwen 4 gòl a 2 repriz. E jwè k fè sa, se Messi e Robert Lewandowski. Nou sonje Messi te enskri 5 gòl kont ekip Bayer Leverkusen la e li te enskri 4 gòl kont ekip Arsenal la. Ebyen Robert Lewandowski enskri 4 gòl kont Real an 2013, 4 gòl kont ekip Etoile Rouge de Belgrade lan an 2019. Se 2 jwè sèlman ki fè sa pou enskri omwen 4 gòl nan 2 match de Lig dè Chanpyon. Se Messi e Robert Lewandowski. Donk Robert Lewandowski, sezon sa a fè yon trè bòn sezon nan Bundesliga a, e l pa diferan de Lig dè Chanpyon an kote sezon sa a li jwe 5 match de Lig dè Chanpyon, li enskri 10 gòl. 10 gòl pou Robert Lewandowski an 5 match de Lig dè Chanpyon. Lè w pran 16 gòl nan Bundesliga a, ajoute a 10 gòl nan Lig dè Chanpyon an apre 5 joune, e lè w pran yon gòl li enskri nan koup lan, fè Robert Lewandowski enskri 27 gòl nan sezon 2019, 2020 an lè w pran konpetisyon avèk klèb li. Menm avèk seleksyon l, Robert Lewandowski enskri 4 gòl. Donk se pou montre nou, jwè foutbòl sa enskri plis de 30 gòl sou sezon 2019, 2020 an, lè w pran klèb e seleksyon. Kèlke pa, sezon sa, lè w ap pale de gwo tonton avansant, ou pa kapab pa mete Robert Lewandowski kòm meyè lan, lè w gade l pa rapò avèk Benzema, se vre Benzema ap fè yon trè bòn sezon avèk ekip Real Madrid lan, lè w gade l pa rapò avèk Suarez, Lè w gade l parapò avèk Harry Kane, lè w pran sezon 2019, 2020 an, se meyè avansan ki gen sou sikui an, lè w gade chif yo. E lè w pran ane sivil lan, Robert Lewandowski se pami meyè butè ki genyen sou sikui an. Donk se pou montre nou, jwè foutbòl sa, pandan 4 an, t ap goumen bò kote Suarez, bò kote Harry Kane, bò kote Cavani pou n konnen kiyès ki meyè avansan sou sikui an, ebyen ane sa, Robert Lewandowski kapab di se mwen menm ki mèt nan sa ki gen rapò avèk mete balon anndan filè e nan sa ki gen rapò avèk mete balon anndan filè, sou sezon 2019, 2020 an, li gen 16 gòl nan Bundesliga a, li gen 10 gòl nan Lig dè Chanpyon an e yon gòl nan koup, sa fè 27 gòl pou Robert Lewandowski, tout konpetisyon konfondi, avèk klèb li ki se klèb Bavawa. Lè w gade Robert Lewandowski tou, se yon gwo bitè ewopeyen, se yon gwo tonton bitè an Ewòp nan zafè Lig dè Chanpyon. Se vre Lig dè Chanpyon an gen mèt nan sa ki gen rapò avèk nèg ki fè plis gòl, ki se Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, dayè Cristiano Ronaldo se pi gwo bitè e pi gwo pasè Lig dè Chanpyon. Apre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, nou jwenn Raul ki enskri 71 gòl, men apre Raul Gonzalez Blanco, gen Karim Benzema. Karim Benzema enskri 64 gòl an 117 match de Lig dè Chanpyon. 64 gòl an 117 match de Lig dè Chanpyon. Ebyen, Robert Lewandowski, Se senkyèm pi gwo bitè Lig dè Chanpyon an kote ke li enskri 63 gòl an 85 match de Lig dè Chanpyon. Donk rasyo Robert Lewandowski pa rapò avèk Karim Benzema pi bèl lè w gade Robert Lewandowski pa jwe 100 match li enskri 63 gòl alòske Karim Benzema jwe plis pase 100 match li enskri 64 gòl. Donk. Mesye sa a, ki rele Robert Lewandowski, gen yon meyè rasyo pa rapò avèk Karim Benzema. Men ik ki genyen nan ka Robert Lewandowski an, dayè se yon jwè ki ap evolye nan ekip Bayern Munich lan de 2014 a no jou, pratikman 5 an pou Robert Lewandowski anndan ekip Bayern Munich lan. Men lè Bayern rive nan faz enpòtant lan, nan moman enpòtan yo, Robert Lewandowski bèbè. Li pa fè gòl a repetisyon jan l konn fè sa nan premye tou pou klèb bavawa a. N ap pale de yon jwè Apre 5 joune de Lig dè Chanpyon, li deja enskri 10 gòl. Gen anpil moun ki di y ap tann Robert Lewandowski an dezyèm tou. Gen yon gwoup ki di tou Robert Lewandowski se yon jwè de premye tou, nan dezyèm tou li bèbè. Laprèv an è byen grand, lè jwè sa rive an dezyèm tou, a leksepsyon de gwo match sa l te jwe kont ekip Real Madrid la an 2013 ki se yon match de referans, Robert Lewandowski a Bayern pa vrèman regilye nan match enpòtan yo nan zafè Lig dè Chanpyon. Dayè, avèk Robert Lewandowski, Bayern regilyèman elimine an dezyèm tou e Robert Lewandowski pa janm pote gòl li yo pou ekip Bayern Munich lan. Dayè, an 2015 ekip Bayern Munich lan elimine kont ekip FC Barcelone nan, Lewandowski te bèbè. An 2016 ekip Bayern Munich lan elimine kont ekip Atletico Madrid lan, Robert Lewandowski pat kapab gide ekip Bayern Munich lan. Par la suite, yo ta pral elimine kont ekip Real Madrid lan. A chak fwa Cristiano Ronaldo ta pral montre tout moun ke se li menm ki mèt nan zafè Lig dè Chanpyon e Robert Lewandowski pa t janm kapab reponn avèk Lusitanien an. Donk Robert Lewandowski, se peche mignon sa l genyen kòm avannsant, malgre l se yon gwo tonton bitè, malgre l fè pati de top 5 pi gwo bitè de Lig dè Chanpyon dèyè Raul, dèyè Cristiano, dèyè Messi epi dèyè Benzema, men Robert Lewandowski, lè l rive nan match enpòtan yo, li pa souvan briye avèk ekip Bayern Munich lan. Avèk Robert Lewandowski, Bayern pa janm fè yon final de Champions League e yo te pran Robert Lewandowski se te pou pèmèt ekip Bayern Munich lan franchi yon kap paske te gen yon grann rivalite ant Dortmund e ekip Bayern Munich lan e Robert Lewandowski t ap fè anpil gòl pou ekip Dortmund lan. Bayern Munich te bezwen yon bitè mezon, yon bitè pwovidansyèl, se sa Robert Lewandowski ap fè avèk ekip foutbòl sa kote li enskri 218 gòl an 262 match pou ekip bavaroz lan. Kèlke pa, se yon bitè regilye. Men kote yo plis ap tann Robert Lewandowski, kote y ap tann pou l konfime ke l se meyè avansant ki gen sou sikui an, kote pyès moun pap vin konpare l avèk lòt moun, ebyen fòk li kapab briye an Ewòp. Paske yo di ou sa, yo rekonèt lejand nan moman ki pi enpòtan yo. E pou Robert Lewandowski ka rantre pi fon nan anal de listwa kòm avansant, fòk li kapab briyan an Ewòp, fòk li kapab pote Bayern Munich nan zafè Lig dè Chanpyon. Se vre Robert Lewandowski se 4 fwa l meyè bitè Bundesliga a, 4 fwa l meyè bitè Bundesliga a, li fè mye pa rapò avèk tout jwè eksepte Gerd Müller. Dayè, The Bomber alman Gerd Müller se 7 fwa l meyè bitè Bundesliga a. E Robert Lewandowski deja meyè bitè Bundesliga a 4 fwa. Robert Lewandowski se katriyèm pi gwo bitè Bundesliga a. Kèlke pa, se yon jwè ki regilye an Ewòp. Se yon jwè ki regilye nan Bundesliga a. N ap pale de yon jwè ki 4 fwa meyè bitè Bundesliga a. Men kote yo plis ap tann Robert Lewandowski an pou l konfime tout moun, ke l devan Benzema, ke l devan Suarez, ke l devan Cavani, fòk li kapab briyan an Ewòp. Fòk li kapab gide ekip Bayern Munich lan. E lè w di Bayern, sezon dènyè, Bayern te elimine an uityèm de final kont ekip Liverpool lan. e Robert Lewandowski pa t kapab gide ekip Bavawaz lan pou l te aksede a tour swivan an, Bayern ki te elimine an uityèm de final. Il va falloir avec Robert Lewandowski pou l leve nivo a nan faz enpòtant yo e pwi pou tout moun kapab di wi Robert Lewandowski se konfime se meyè atakan ki genyen sou sezon 2019, 2020 an. Nan moman n ap pale la, pa gen dout ke se li menm ki pi bon ke tout moun, paske lè w gad chif Robert Lewandowski, pa gen pyès avan sant ki fè mye pase l. Men pou l konfime lejitimite l, fòk li kapab briyan nan faz enpòtant yo pou ekip Bayern Munich lan, ki nan moman n ap pale la, fè pati de meyè ekip ki genyen nan Bundesliga, sitou avèk defèt ekip Borussia Mönchengladbach la 2 gòl a 0 kont ekip Union de Berlin an nan chanpyona alman. Robert Lewandowski se butè sa ki se dezyèm pi gwo butè ekip Bavaroise lan avèk 218 gòl e menm Robert Lewandowski sa se katriyèm pi gwo butè Bundesliga a avèk 214 gòl. Donk se yon lejand nan foutbòl alman an. Nap pale de yon jwè, talè an m sot di sa, ki meyè butè Bundesliga a 4 repriz. Li fè mye ke Job Ikes, li fè mye ke Karlheinz Rummenigge, yon pakèt gwo butè ki pase nan foutbòl alman an. E sezon sa, li an pole position pou l fini pou yon senkyèm fwa meyè butè Bundesliga a. Donk Robert Lewandowski se gwo tonton butè sa ki se senkyèm meyè butè de tou lè tan Lig dè Chanpyon an avèk 63 gòl dèyè Karim Benzema. Men m di sa pou l konfime tout moun ke l se meyè avansant ki gen sou sikui an, fòk li kapab briyan nan faz enpòtant yo. E faz enpòtant yo, se konpetisyon avèk seleksyon l ki se koup dEròp, ki se koup di mond, faz enpòtant yo, se briyan avèk Bayern Munich nan dezyèm tou de la Champions League. Paske jwè sa a pa souvan gide klèb bavawa a nan dezyèm tou Lig dè Chanpyon sou pran dènye ane sa yo la. Paske de 2014 a 2019, Bayern avèk Robert Lewandowski pa janm fè yon final de la Champions League. Men sezon an, se yon trè bòn sezon pou Robert Lewandowski, pa gen pyès avannsant ki fè mye pase l. Lè w pran 16 gòl li enskri aprè 12 joune de Bundesliga, lè w pran 10 gòl li enskri aprè 5 joune de la Champions League, donk pyès moun pa fè mye pase l. E si n pa rantre sèlman nan lojik avannsant yo, si n pran l un pti peu plu global nan lojik atakan yo, Messi pa fè plis pase l, Benzema pa fè plis pase l, Cristiano Ronaldo pa fè plis pase l, donk se pou m moutre nou jodi an la balon dò 2019, 2020 an, lè w gade chif yo, se Robert Lewandowski. Men sa k pi enpòtan an, se konfimasyon an, paske wi, Bayern kalifye pou li al jwe uityèm de final Lig dè chanpyon, n ap tann Bayern an uityèm de final, n ap tann li an demi final, n ap tann li an kar de final, N ap tann Bayern an uityèm de final, voir quart de finale, e menm pèmèt ekip Bayern Munich lan ranpòte Bundesliga a. Paske nan moman n ap pale la, Bayern pa an premyè pozisyon nan Bundesliga a. Pou pèfòmans endividyèl Robert Lewandowski yo match avèk pèfòmans kolektiv yo, fòk ekip Bayern Munich lan kapab genyen tou pou fasilite Robert Lewandowski latach pou l nan dosye Ballon d'Or. Dayè an 2015, Nan katriyèm pozisyon Robert Lewandowski te ye an, se pi gwo moman nan karyè foutbolè sa. Li te tèmine an katriyèm pozisyon nan vòt Ballon d'Or 2015 la. Kèlke pa, se yon gwo jwè foutbòl, men gen yon dimansyon pou l genyen, fòk li kapab briyan nan moman enpòtan yo. Men, sezon sa, Robert Lewandowski, se meyè avannsant ki genyen sou sikui ewopeyen an. Dayè chif yo pwouve l ke Robert Lewandowski se meyè la. Nap diw ke nou te trè kontan emisyon jodi an kote nou tap pale de Robert Lewandowski ki se pou nou jodi an la meyè avan sant ki gen sou sikwi an. Nap diw pa sispann like, pa sispann share, pa sispann kòmante anba live nou yo epi al abone ou menm ki poko fè sa al abone avèk chanèl YouTube pwen boul la. Nap travay pou ou, nou pap sispann travay pou ou. Men ou menm pou travay pou nou fòk ou kapab like, kòmante epi abone avèk chanèl youtube pwen boul la. Nou te pran anpil plezi jodi a pou n te pale de meyè avannsant ki genyen sou sikwi ewopeyen an sou sezon 2019, 2020 an. N ap ba w randevou yon pwochèn fwa pou yon lòt emisyon ki ap fè w plis plezi ke sòs la.